Ansanm avèk yon jèn gason k ap lave. Youn nan bagay ki epate m se paske se pa yon bagay ki fèt fasil kòmsi pou yon jèn gason chita nan yon rivyè epi l ap lave rad blan. Donk se pa une chose facile. Frè m, kòman n ye? Kòman sante a ye? Anfòm, anfòm. A, ban m ranje mikwo a pou paske ou konn w ap fè efò, tanzantan l gen tandans pou li. Ok. E koman ye koman sante a ye. Mwen anfom wi gras a Dye mwen. E anfèt wap lave la jodi a eske ou konn gen abitid vin lave 3 rivyè deja oubyen se pou la premyè fwa. Bon m toujou gen abitid vin lave 3 rivyè.
Pa egzanp lè w vin lave konsa eske se regilyèman oubyen se o jou le jou. Bon m pa vin lave le jou o jou non pandan setan ke m toujou. Fon ti pale pi fò. Pandan setan ke.
M toujou m toujou vin lave pa rapò depi rad mwen sal m toujou vin lave paske m pa gen moun pou vin lave pou mwen. M ta pral poze w kesyon sa menn kòm gason kap lave nan dlo a kisak kòmsi koz ou vin lave pandan se tan ou te ka itilize yon ti naj ou te ka itilize yon ti kouzin yon ti nyès yon ti sè vin lave pou ou epi ou menm pèsonèlman ou angaje w. Bon pa rapò sak fè ke m toujou vin lave.

Men ou di fonksyonman medam yo. Alèz, alèz. Ou pa pè menn si yon ex ou ap gade w la.
Bon, final bon, m pa pè non. M pa pè.
Ou di m ou pran kou? Wi.
Ki kou ou pran konsa pa egzanp? Bon, pa rapò ki mò se m avè yo a, li kite m. M stil rete konsa. Men èske ou pa estime, ki sa ou estime k fè yo kite ou? Èske se pou yon defo oubyen? Bon, defo. Ann tou met bagay la sou tab la menn pou nou bat li.
Bon, an mwen menm, m pa wè okenn defo ki m te kapab gen. Ou pa gen defo?
Non. Èske ou konn bay fanm lajan? Non, m pa konn. Sa son defo a pa. Si ou pa konn bay fanm lajan, sa son defo. Dezyèmman, Eske ou konn komsi ou santimantal nan yon sans kote ou ka atire fanm nan, fè fanm nan rete sou ou? Wi, pou sa. Bon, sa son, sa son bon kote, sa son, se pa yon defo. Ou konn bat fanm? Non, m pa konn fè sa. Eske ou jènjan tou?
Bon, finalman, m pa ka, m pa ka felisite ke m jènjan, men se, se yon moun ki wè sa ke m ap fè ki kapab atire ke m son jènjan. Aah
m ta renmen w bay nimewo w la pou w fè m rele w mwen sou yonn yo.
Bon jiska meten nan wap viv san telefòn? Ou pa gen telefòn menm? Menm yon yoyo kanè ou pa genyen? Ah ou selibatè menm. Ou selibatè. Men banm di w, tankou So ou te konn gen menaj deja? Ou te konn fè sèks se sa? Wi.
Ok.
Konbyen tan w pral genyen depi w pa gen mennaj?
Bon an 2024 la menm. 2024 la menm? E dezi seksyèl ou menn, kòman w satisfè sa? Paske w te konn fè sèks, pratike sa deja? Bon, m si l rete konsa. Ou rete konsa?
Ou pa bouje? M si l rete konsa. Ou pa bouje danmijann menm?
Hein? Finalman.
Ou pa janm bouje danmijann? Hein? An pale non men, ou pa pratike bagay sa? Non. Li baw tèt fè mal, li baw ti dòmi. Wi, toujou, sa ka toujou rive. Yo men, mwen chèf m vreman kontan fè ti blag avèw paske nou yon peyi difisil nan nivo sa fò nou relakse nou. Wi. E nou pa ka konsantre twòp, e se sa moun yo pa konprann, se sa k objektif al Dayou Show a. E ou lave bay yo blan la tou menm. Wi, m konnen. Ou di stwò kanmenm?
Wi.
Ou di istwa w nan yon nivo. Sa vle di pa gen twòp kritik. Si yon moun ap kritike pou yo ta di vèy. Ou lave menm jan avè m. Mwen m pa selibatè. Men m lave o jou le jou. Alèz. Sof ke m pa selibatè tankou w. Ou konprann? Mèsi bokou tout moun. Se t yon plezi pou n te fon ti pale avèk sitwayen an. Kòman w rele menm? Bon non pam se City Ronald.
Respè pou ou mèsi bokou. Bon bagay. Pa vwa sa k pi wo. Ou ta si map chita la bò kote. Ok. Nap kòmanse wi. Vas y. Banm chita la. Bon la? Ou bon.
Bonjou tout fanatik Aldaï Show Varyasyon 509. Bonswa sa pral depan de kilè w pral gade show sa. Janm te di l la toutalè a nan entwodiksyon an. Mwen nan rebò 3 rivyè. Nou konnen ki se youn nan pi gwo flèv nan. peyi a, pou n pa di Ayiti an jeneral, kote mwen nan mitan espas kote moun yo itilize pou yo lave. Men la a, mwen ansanm avèk yon joli demwazèl ou madam, paske m poko fin konnen, mwen chita bò kote dwat li. Nou pral fè yon ti pale pou n wè egzakteman kòman aktivite a ye nan rivyè a. E nou konnen sitou nan moman sa a gon kesyon sestrèch nan tout vil Pòdepè a. Pa gen twòp dlo, moun yo oblije kite vil Pòdepè pou vin Twa Rivyè vin lave nan Twa Rivyè kote yo ka jwenn dlo pi fasil. Bonjou, kòman w ye, kòman sante a ye? Mwen anfòm, e pou ou, kòman aktivite yo? Trè trè trè byen, fò w ti pale pi fò pou moun yo ka tande son an pi byen nan mikwo a. Mwen renmen m pa ka pale fò. Kijan w rele?
Pwezi jes li. Ok ok nòmalman e eske ou konn gen abitid vini nan twa rivyè deja oubyen se pou la premyè fwa a? Wi m konn vini men se pa fasil se paske pa gen dlo nan peyi a ki fè m vini jous la m peye moto pou m vin lave. Nòmalman ki kote ou soti egzakteman pou vin lave twa rivyè la? Mwen se timoun demelis. Men mwen soti nan Aman. Ok.
Ou se timoun de Melis? Wi, mwen abite nan Aman. Ok. Ou soti nan Aman pou vini? Pou vin lave bò isi. Pou vin lave Twa Rivyè. Wi. Ok. Kòman w konn wè reyalite a an tèm de moun, fason pèsepsyon moun yo ye lè yo vin lave nan Twa Rivyè? Kòman w konn wè reyalite a sitou nan moman ou la?
Ah. Ok. Nan anyen a di. Yo toujou. Tout moun vin lave, tout moun ap lave, tout len akeyi lòt, akoz nou gen pwoblèm dlo nan vil la, nou oblije deplase, nou peye moto pou nou vin jous la, vin nan dlo. Ok, ok, ok, lè nou vini nan dlo a, pliske m wè dlo a pafwa konn gen ti tandans, li sal, gen moman li konn pwòp tou, ah, genlè pye m ap fè m mal wi, ok. Nou konnen mezanmi m pa gen kameramann dèyè a, se mwen k ap fè tout bagay, m oblije mete m yon jan a kouvè, malgre demwazèl la pi wo ke mwen. Ok, m ta pral di, kòman nou fè pou nou lave swa e. Lè dlo a sal. Lè dlo a sal, sitou m wè nou ap lave rad blan, kòman nou fè? Lè dlo a sal, nou lave nan sous. Nou pran dlo nan sous la nou lave.
E lè w di sous la, men sous wi efektivman. Men sous la e toujou menm dlo 3 rivyè a? Wi, men gran dlo a gen dwa sal, sous la pa sal. Ok, kòman nou fè pou nou tann rad yo kounya? Gen moun k ap konprann ekspresyon sa ki se mete rad yo nan solèy pou yo sèch. Wi. Kòman nou fè? Gen kote pa lòt bò a la a, gen tout kote, sou zèb yo nou tann radyo, gen de pafwa n al avè yo nou tann yo lakay nou. Nou al avèk radyo tou More? Wi, nou tann yo lakay nou, lè pa gen kote. Men kòman nou fè pou nou transpòte radyo e ni lè n ap vini ansanm avèk yo, ni tou lè nou pral avè yo?
Nou peye moto pote yo, lè nou prale nou peye moto. Yo pa konn lou?
Wi, yo lou, men se pa nou menm ki pote yo, moto ki pote yo. Ah ok. Men banm di w yon bagay, lè w vin lave nan twa rivyè konsa, èske se pou kò ou vini oubyen ou akonpanye yon moun? Paske m wè w gen 2 kivèt la, yon kivèt kote wap met rad ou fin lave, youn kote wap met rad wap lave.
Gen de pafwa m vini pou kò m, gen de pafwa gen lòt moun nan zòn nan k pwale, nou tou akonpanye ansanm, nou al nou vin lave ansanm. Ok, ok. Yo rele sa, gwo jan yo rele sa wi. On group fanm ki vin lave. Wi ki vin lave.
Ansanm. Ansanm.
Yo tounen ansanm tou.
Wi. Ok, m panse kom jèn, ou marye deja ou byen? Non m pa marye non. Ou gen timoun deja?
Wi. Ok, konbyen timoun ou gen? M gen 2. Ou gen 2 timoun?
Ti gason ou byen ti fi? Ti gason.
2 ti gason?
Ahh! Ou gen 2 ti move la wi. Ou oblije di 2 tèt chaje. Ou gen 2 tèt chaje la. Wi. Se poto ou pral pote. Wi m pa p pran menm non. Ou pa p pran non?
Non. Men fò w degaje w nan jou yo pou w fon fi. Pase ou gen 2 tèt sèkèy men w poko gen moun ki pou repase pou ou. Non. Ou poko gen moun ki pou, kòman m te ka di sa, ki pou. Ou konprann? Pase twal pou ou. Wi. Twal mouye. E m ta pral di sa wi. E pa egzanp, lè ke ou menm ou vin lave la nan dlo a, donk deja ou menm sèl, pafwa ou konn akonpanye avèk moun, e moun ki nan lòt zòn kote kote w yo, kòman yo gade w eksetera, èske yo menm tou yo fè menm chwa a, yo vin lave? Wi, yo fè menm chwa.
Akoz pa gen dlo nou oblije nou paka mou ak rad sal non
si rad yo twòp ou mwen mpa renmen lèm gen yon rad sal ou pa renmen lèw gen twòp rad sal non ok ok bon gen pafwa ou bezwen rad pou mete ou pa kapab ou wè nan frote grenn mpa renmen lèw sa ou oblije vini 3 rivyè pou lave mwen oblije vini 3 rivyè poum lave ok bon mpanse sou bon mesaj ou tap voye. swa pou tout jèn fi oubyen pou moun ki ap sibi nan moman sa paske gen anpil sestrèch sou vil Pòdepè ki ta swete vin lave Twa Rivyè ki sa l t ap ye? Mwen mesaj m ap voye pou yo fè yo pa twò retardsan paske peyi a gen twòp pwoblèm dlo la si w ap gade pou peyi a w ap tann dlo tout jounen w ap tann dlo w ap tann dlo.